Bonjou, bonswa Deba Info TV Nou salye ou avèk anpil chalè e anpil antouzyasm Nou la pou n pote enfòmasyon pou ou e nou la pou n pote yon deba ke nou vle pataje avèk ou E sou Deba Info TV, nou swete ou mete ou atantif e pou deba enfòmasyon sa nou vle vote pou ou. Ok, sijè deba men ki sa l ye, e nou fon rale pa rapò avèk konjonkti peyi a e ki rive. nan sitiyasyon sa ke li ye jodi an, analiz ke n fè, e se la polis an swa ki mete nou la nan sitiyasyon ke n ye a. Rezon ki koz mwen di sa, n ap fè yon rale de 2000 a 2004, Ayiti t ap byen mache de 2001 a 2004, Lè Aristide te pran pouvwa a, pa t gen ensekirite, pa t gen chomaj, pa t gen mizè, pa t gen grangou. Gen yon gwoup mèsenè politik swadizan sektè prive ki erije tèt yo ann opozisyon, yo pase nan inivèsite, yo bay 50 dola ameriken, yo bay viza a jounalis, yo bay viza avèk lapolis e yo deklanche yon batay kontre Jean Bertrand Aristide e kont peyi a. Jodi an, lè m analize de 2004 a 2022, nou yon sitiyasyon difisil. Gode diri t ap vann 3 goud de 2001 a 2004. Sektè boujwa a pran pouvwa a, yo kraze peyi a. Lapolis an 2002 kwaze men. Jounalis, medya, yo met tèt ansanm, yo fè yon sèl kont pouvwa Jean Bertrand Aristide la. Sektè laprès la, sektè jounalis lan, boujwa yo mete ansanm, yo kont pouvwa Janbètre Aristide la, yo kraze peyi a. Lapolis kwaze menn, moun y ap batay, lapolis demisyone, yo kite yon gwoup mèsenè. pran peyi an otaj, voye prezidan Aristid an egzil. Jodi an, sa k fè m di lapolis pou bokou nan mete peyi a la kote yo ye a. Paske an 2001, an 2002, 2003, yo te kwaze men yo, yo kite gwoup 184 fè sa yo vle nan peyi a. Polis nan Nò. kwaze men yo, polis latibonit kwaze men yo, polis plato santral kwaze men yo, polis sidès kwaze men yo, polis grandans kwaze men yo, polis dè nip kwaze men yo, polis nan lwès kwaze men yo. Yo kite yon franj nan popilasyon an mele a sektè boujwa kraze peyi a plat e yon peyi ki tap byen mache. De 2011 a 2022, sitiyasyon vin difisil pou popilasyon ayisyèn nan. Depi pèp la pran lari pou l di li grangou, li nan ensekirite alimantè, li nan ensekirite sosyal, lapolis deplwaye tout deplwayeman yo. Yo bay gaz lakrimojèn, yo tire bal reyèl sou popilasyon an, Yo bay dlo grate. Yo kenbe popilasyon an la nan mizè kote popilasyon an pa ka eksprime l pou l mande libète avèk sitiyasyon ensekirite l ap andire la a. Jodi a men kote sa rive. Se sa k fè m akize lapolis. Lapolis pou bokou nan mete peyi a kote l ye a la. Lapolis fon sèl avèk lepolis. Yo entegre gang nan mitan yo. Yo kite gang abiye vin nan mitan yo. Jodi an, ou wè tout polis ou wè k ap mouri nan lari yo, se gang ki anndan lapolis la ki idantifye bon polis lan k ap jete yo. Jodi a pa gen lapolis ankò. Se gang ki gen nan lari a. Pase gwoup gang sa yo ki anndan lapolis la, ou wè jiskote l rive. Menm pwòp tèt chèf yo yo tiye a, menm lapolis sa ki te kwaze men l, ki t ap bay pèp la gaz, dlo gate, y ap tire bal reyèl pou sou popilasyon an pou l pa manifeste mekontman n avèk sitiyasyon peyi grangou, lamizè, ensekirite n gen la jodi a. E jodi a se menm polis sa a menm ki gen yon gwoup gang nan mitan yo, ki gen yon lepolis nan mitan yo ke yo te aksepte, ke chèf yo te entegre anndan lapolis lan, jodi a se yo menm ki mete nou nan sitiyasyon sa. E sak fè la polis pa inosan nan sa nou ye jodi an la, se la polis ki mete nou ladann. E pou nou soti nan sitiyasyon ke nou ye la jodi an la, se popilasyon an pou ta pran desten nan men, toujou toujou nèg je nèf an fanmi e alye, yo pap kite pèp la pran lari paske yo chèf yo se anndan la polis la li ye. Jodi an pwoblèm nan. se pa ti lapli, pwoblèm nan se pa bougòy, pwoblèm nan se pa lanmò san jou, pwoblèm nan se pa mikanò, pwoblèm nan se pa izo, se lapolis ki mete nou nan sitiyasyon sa paske yo pat vle pèp la sòti nan sitiyasyon ke li a, kòlè Jovenel t ap mennen pèp la nan yon sitiyasyon difisil, yo te pran lari pou yo te manifeste mekontantman yo, pou yo te di men sa yo vle, men kòman pou yo dirije yo, enben lapolis pa t kite yo eksprime yo, yo t ap tire yo, t ap ba yo dlo grate, ba yo gaz lakrimojèn. E jouk jounen jodi a, kite pèp la ta pran lari pou l di l nan grangou, li nan mizè, li nan ensekite, w ap wè menm lapolis sa a, jodi an tou ap toujou bay pèp la dlo grate, gaz lakrimojèn paske se lapolis e lepolis ki fon sèl kont popilasyon an ki lage nou nan sitiyasyon ke n ye la jodi a. Moun ki pou vin retire nou kote nou ye la. E si Desalin te aji an lach, Tousen, Kapra Lamò te aji lach nou pa t ap janm soti kote nou ye a la. Popilasyon an. Se nou pou kontinye batay, ann pran desten nou an men, ann regwoupe nou pou n pran lari menm jan avèk pèp Silanka a jodi a pou n retire Ayiti kote li a paske prezidan, premye minis ki la a deviz li, vizyon li se pou l disparèt nou kòm pèp ki egziste anndan peyi Dayiti jodi a. An nou gwoupe nou ansanm, an nou mobilize nou ansanm pou n soti tèt nou nan sitiyasyon kennye a. Jodi a, si nou pa pran desten nou an men, y ap disparèt nou kòm pèp sou planèt sa. Ok mèsi zanmi m, m swete w pou w gade videyo sa, m swete w abòne pou w gade videyo sa e aprè pou n ka pote plis nouvèl pou ou, plis enfòmasyon pou ou zanmi m. Mèsi a ou menm ki t ap gade videyo a jiskalafen.